Donald Guerrier di babay avèk foutbòl. Ebyen Wild Donald Guerrier anonse ke li pran retrèt li nan sa ki rele jwe foutbòl pwofesyonèl. Se yon desizyon ki vini kanmenm ki trè di selon sa Donald Guerrier di pran yon desizyon konsa. Se yon desizyon ki trè difisil, men sepandan li oblije pran l. Donald Guerrier ki aje de 37 an, paske Donald Guerrier fèt 31 mas 1989, kidonk 2026 la la fè misye 37 an. Men Donald Guerrier ki te toujou anvizaje jwe yon koup di mond pandan karyè li, notamman avèk ekip ayisyèn foutbòl la, Men malerezman sa pa rive fèt kote ke 15 me dènye apre yo te fin soti lis la ke Donald Guerrier pat ladan l 15 me dènye misye te oblije fè yon pòs pou l te ankouraje frè li yo ki pral dispite match pou ekip ayisyèn foutbòl la menm si ke l pa fè pati de lis la li te swete yo siksè kouraj kenbe fèm al leve drapo peyi a trè wo. Men, pou kòmansman jwen 2026 la, kidonk kèlke semèn apre, misye deside anonse ke li bay vag avèk kesyon jwe foutbòl. M ap raple nou ke Wilde Donald Guerrier se nèg Okay. Misye soti nan zòn Pò a Piman. Pò a Piman se lè w prale lan zòn. kotyè a, lè pa egzanp ou fin kite Wòch a Bato, ebyen se lan zòn sa a ke misye soti nan departeman Sid peyi Dayiti. Misye te gen chans jwe nan Amerika dè Kay avan ke li te vin Wilde Donald Guerrier, jwè foutbòl ayisyen entènasyonal. Alò fò n di ke anpil moun ap kòmante apre deklarasyon sa pou di ke Donald Guerrier E kanmenm se te yon desizyon ki te la, men sepandan pou karyè li, pou pakou ke l te fè ansanm avèk ekip ayisyèn foutbòl la sitou dan de moman trè difisil, yo te espere wè yon Wilde Donald Guerrier avèk ekip ayisyèn foutbòl la nan yon koup di mond. Men malerezman sa pa rive fèt, nou pa konn rezon an. E men. Kanmenm se enfòmasyon sa ke misye pataje pou anonse ke li pran retrèt li nan kesyon foutbòl. Misye evolye deja avèk plizyè klèb, misye jwe anpil gwo konpetisyon. Se de konpetisyon m panse ke k ap rete grave nan achiv li kòm youn nan gwo jwè ayisyen ki patisipe nan anpil gwo konpetisyon. Men sa pa anpeche ke gen de moun ki fè de move komantè pou demoralize l, di anpil choz dwòl de li. Lè misye pa nan lis la, ebyen anpil moun te komanse tire wòch sou li, di move komantè. M pa kwè ke se sa ki pèmèt ke l te pran desizyon sa, kesyon anonse ke li bay vag avèk foutbòl. Men sepandan se te yon desizyon ki te la, ki t ap karese, jan m te di nou sa deja o kòmansman. E kanmenm se lè l ki rive pou li bay vag, paske lavi se sa, gen yon lè pou kòmanse, gen yon lè pou fini. Alò nan tèm ke m ap di fini an, se pa an tèm de e kapasite ke l pa genyen, ou di mons ke l pa gen enèji ankò non. Men sepandan, genyen yon tan de karyè vreman ke ou ka konstwi, ke ou dwe konstwi nan foutbòl la. E m panse ke se moman karyè pa l la ki anfendkont rive ki lakoz ke li pran desizyon bay vag avèk foutbòl la. Men sa pa anpeche ke li ka sèvi nan kesyon foutbòl. Menm si petèt li pa ta ale antrene, setadi al pran fòmasyon pou l vin yon antrenè. Men sa pa anpeche ke gen de taktik teknik ke l ka toujou aprann anpil jèn jwè Ayisyen notamman, paske eksperyans li ap pèmèt ke lòt jwè k ap vini ankò yo ki tankou lan laj 17, 18, 19, 20 tan, ke l ka toujou patisipe ansanm avèk yo, sètadi taktik e teknik, li ka toujou aprann yo, li ka toujou ede yo, menm si l pa ta vin yon kotch pwofesyonèl. Deja n ap swete siksè ansanm avèk li, e nou di sa li fè bèl karyè bèl pakou o nivo entènasyonal e notamman ki t ap evolye seryezman anndan ekip ayisyèn foutbòl la men ane sa ki se 2026 la se yon ane vrèman ki pote anpil refleksyon lakay Donald Guerrier parapò a desizyon sa e answit